Espay mete deyò 15 avyon militè ameriken, apre premye minis peyi a te fin deklare teritwa lakay li an pap sèvi pou atake Iran. Pedro Sanchez di atak Etazini ak Izrayèl ap fè sou Iran yo ilegal. Apre Espay.

Donald Trump menase Espay Humm Prezidan Donald Trump fè konnen li pral koupe tout komès ak Espay apre Espay fin refize lame amerikèn itilize baz li yo pou misyon ki lye ak atak sou Iran. Donald Trump ale pi lwen pou l di Espay trè tèrib. Trump di repòtè l yo pandan yon reyinyon ak chanselye alman an nan Mezon Blanch li deja pase lòd ak sekretè trezò a pou l koupe tout tranzaksyon l ak Espay. Trump menase Espay apre Espay fin refize lame amerikèn itilize baz li yo nan lide pou yo te kapab al atake Iran. Espay pa vle pou l fin bay Etazini baz li yo apre sa pou l al peye po kase a. Gade sa k ap pase nan Mwayen Oryan. Majorite peyi nan Mwayen Oryan ki gen baz militè ameriken nan yo Iran fwape tout. Iran fè gwo dega. Plizyè anbasad amerikèn ki twouve yo nan Mwayen Oryan an, yo fwape pa de misil ak dron iranyen. Espay di non, si m bay Etazini baz mwen yo, tout aktivite nan peyi m pral kanpe. pa gen okenn chanpyona ki pral fonksyonèl, tout chanpyona yo pral kanpe, pral gen moun k ap mouri, ap gen gwo dega k ap fèt. Iran pa t atake w, Iran pa t gen okenn pwoblèm avè w. W al atake Iran, w al ba li dwèt. Men bagay la vin dejenere nan men Trump. E Iran kontinye ap bonbade alye Etazini yo. Ou panse Espay pral dakò pou pèp li ap mouri? Ben, ann tande, Pierre Richard Midy ki t ap di nou plis apre Espay fin pran desizyon sa a mete 15 avyon militè ameriken deyò. Espay mete 15 avyon militè Etazini deyò lakay li paske premye minis peyi a sèmante teritwa Lespay p ap sèvi baz pou atake Iran. Bagay yo sanble melanje tout bon nan men Donald Trump, peyi Espay refize bay Etazini pèmisyon pou sèvi avèk baz militè lakay li pou mennen atak kont Iran, 15 avyon militè etazinyen oblije kite baz militè Rota avèk Moron nan sid Espay apre premye minis espanyòl la, Pedro Sanchez, te kondane klèman atak Etazini avèk Israel deside lanse kont Iran, selon medya The Guardian. Done kat jewografik sit siveyans vòl Flight Radar 24 yo montre gen 15 avyon militè etazinyen ki kite peyi Espay. Espay di non jamè li pap bay pèmisyon pou sèvi avèk baz militè l yo pou lanse atak kont Iran pandan Madrid, kapital Espay, ogmante kritik li kont sa li rele yon entèvansyon militè enjis epi danjere, Premye Minis sosyalis Pedro Sanchez kondane klèman aksyon militè inilateral Etazini avèk Israel pran kont Iran, li avèti sa ap kontribye nan kreye yon lòd entènasyonal ki pi ostil epi ensèten, pozisyon sa a vin ankò pi fèm lè otorite espanyòl yo refize gouvènman an bay Etazini pèmisyon pou sèvi avèk ap baz Rota epi Moron pou kontinye frap yo kont Iran. Minis afè etranjè peyi a, José Manuel Albares deklare lendi menm si gouvènman an swete demokrasi, libète avèk dwa fondamantal pou pèp iranyen an, li p ap janm pèmèt baz lakay yo itilize nan operasyon militè k ap dewoule a. Mwen vle klè epi dirèk, se sa minis afè etranjè a di, baz yo pa itilize e yo p ap itilize pou okenn aksyon ki pa antre nan akò nou genyen avèk Etazini, ni pou okenn aksyon ki pa respekte chat Nasyonzini an, minis defans peyi a, Margarita Robrès, te pran menm pozisyon fèm lan, li presize okenn nan 2 baz yo pap sèvi nan operasyon militè etazinyen an, li raple gen yon akò ak Etazini sou baz sa yo, men operasyon yo dwe respekte kad legal entènasyonal epi gen sipò entènasyonal. Daprè enfòmasyon ki soti nan sit siveyans vòl Flight Radar 24, gen 15 avyon etazinyen ki kite Rota avèk Moron depi Etazini avèk Israel te kòmanse atak pandan wikenn nan. Pou pi piti, 7 nan yo te ateri nan baz ayeryen Rachmain nan peyi Lalmay. Responsab defans Etazini yo pa fè kòmantè sou rezon depa avyon sa yo selon sa The Guardian rakonte, samdi 28 fevriye 2026, Premye Minis Sanchez te deklare atak Donald Trump avèk Benjamin Netanyahu ap rann mond lan mwens estab epi li mande pou jwenn yon solisyon politik dirab nan konfli a. Dimanch premye mas 2026, nan Baselòn, Premye Minis Espay lan repete pozisyon l, Ou ka kont yon rejim Rayisab, jan majorite sosyete espanyòl la kontan rejim iranyen an, epi an menm tan ou kont tou yon entèvansyon militè enjis ak danjere ki pa respekte lwa entènasyonal yo. The Guardian di, Pozisyon klè sa a Premye Minis Sanchez pran an kapab fè Trump pa byen wè l, ki te deja kritike Lespay poutèt li te refize ogmante depans defans li rive 5 pousan PIB, jan Òganizasyon Trete Nò Atlantik, otan, te pwopoze sa, men deklarasyon Premye Minis espanyòl la antre nan yon liy pozisyon li konn pran sou kesyon entènasyonal yo, espesyalman sou lagè Israyèl nan Gaza ak repons Inyon Ewopeyèn nan. Nan Wayom Ini, Premye Minis Keir Starmer. te okòmansman refize pèmèt fòs etazinyen yo sèvi avèk baz Diego Garcia oswa lòt baz britanik yo poutèt kesyon legalite frap yo, men li vin chanje pozisyon dimanch premye mas la apre reprezay atravè Mwayen Oryan kote notamman yon dron te frape baz britanik zile peyi Chypre. Nan yon deklarasyon ansanm, Lafrans avèk Lalmay, Wayomini di yo pare pou pran mezi pou defann enterè yo avèk enterè alye yo nan rejyon an, menm si sa mande aksyon defansif pwopòsyonèl pou detwi kapasite Iran genyen pou lanse misil avèk dron. Trump reyaji sou chanjman pozisyon sa a, li di Wayomini te pran twòp tan pou otorize itilizasyon baz li yo, chanselye alman an, Friedrich Merz, ki dwe rankontre Trump Washington nan madi 3 mas sa a, di li konprann dilèm ki genyen nan fason pou reponn ak pwogram nikleyè Iran an epi represyon li fè sou pèp li. Li ajoute Nou pa p fè patnè nou yo leson sou frap militè yo kont Iran, malgre dout yo, nou pataje anpil objektif avèk yo, Prezidan Komisyon Ewopeyen an, Ursula von der Leyen, mande pou jwenn yon solisyon diplomatik dirab nan kriz la, pandan li avèti Inyon Ewopeyèn ap prepare pou konsekans evenman resan yo. Vwala! Atik melanje, De Guardian avèk Reuters. Mwen vle klè sou sa avèk nou, enfòmasyon sa yo mwen pa genyen yo. Menm si m te enplike, m t ap kouvri evènman an, sa ke m p ap fè, m pa t ap kapab genyen tout enfòmasyon. Tankou cnn, gwo medya entènasyonal yo, yo gen jounalis gaye tout kote, k ap ba yo enfòmasyon, k ap swiv, etsetera. Mwen menm mwen se yon jounalis ki branche medya sa yo ki yo menm anndan evènman an, m ap rapòte nou. Gen 2 pati nan videyo m yo, premye pati a se enfòmasyon nèt mwen ba nou, kote ke m ap li sa ki nan atik yo pou nou, mwen mete yo an kreyòl, an bon kreyòl pou nou konprann klè, epi dezyèm pati sa kote mwen bay opinyon m. Donk fòk nou pa melanje yo e m kwè ke anpil nan nou nou konprann. Bravo a Lespay! Bravo a Lespay! Men poukisa mwen renmen yon afinite pou dirijan sosyalis, dirijan de goch yo? Yo pa janm nan sousou souflantchou achte figi Etazini. Nou wè Pedro Sanchez ki se yon premye minis sosyalis, se li menm ki te anonse dènyeman yo pral bay, yo pral legalize plis pase 600 mil imigran san papye nan peyi Lespay. Se li menm ki te toujou kanpe pou kondane atak jenosid ke Israel anba direksyon Etazini ap fè sou Gaza e li menm la ankò li mete avyon Etazini yo deyò paske li pa vle dakò bay baz li Pou atake Iran. Sa se moun. Mwen pap di ke dirijan de goch yo pafè, map toujou klè sou sa, se pa kesyon de goch dwat, son kesyon de moun nan avan tou, men nou dakò, nap dakò ke dirijan sosyalis yo, ou ka gen anpil bagay pou repwoche yo nòmalman, men yo pa nan souflantyou, yo pa ti sousou. Donk Lespay ki pa dakò pou teritwa l, pa sèlman kòm si ta di w paske li nan non m pa vle Iran atake m paske li pa pre Iran, son kesyon de prensip. Son kesyon de prensip. Li di ke gè a, atak ke Etazini al fè a, li pa respekte okenn règ nan kesyon dwa entènasyonal, nan chat Nasyonzini an, li pap antre ladan l. Wayomini, e Langletè, ki te menm ansyen kolon ki te okipe Etazini, e tankou Lafrans menm nan, peyi sa a san karaktè atravè dirijan l yo. Byen evidaman, m konnen anpil Fransè ki gen karaktè, m pap sible Fransè. M pa pale de franse. Menm jan lè m di Etazini, m pa pale de. M vle fè, m vle nou fè dekantasyon an. Donk lide, se pa di ke non, e depi se yon Etazinyen, se move moun, depi se yon Fransè se move moun, a travè dirijan yo, non se, se lwen de la. M pa vle fè l konsa. M vle nou klè sou sa. Lè m di Fransè, e m ap pale de dirijan Fransè yo. W ap gade kòman Lafrans ap gade nan dou wi, li pare pou l al atake. Bon, mwen vle konprann, petèt, mwen fè, mwen nan ipotèz, petèt. Yo vle solidè avèk Etazini. M gen enpresyon yo petèt di tèt yo, yo dwe kanpe avèk Etazini pou si demen yo vin nan yon sitiyasyon parèy e ke pou Etazini ka kanpe avè yo tou. Petèt se pozisyon sa a. Men nan lavi, tout bagay pa ka nwa avèk blan. Donk, Espay ki di non, lakay li p ap sèvi baz pou atake Iran. 15 avyon militè Etazini oblije lage pye yo. Donk, se yon gwo bravo, ankò yon souflèt pou Trump avèk administrasyon l lan. Nan kesyon pote boure sa a li fè sou Iran men Iran ap mete bagay nan men yo tou nou wè li e si n pa wè l souvan map fè nou wè yo Iran ap fè anpil dega lakay alye Etazini yo paske Etazini twò lwen li gen dega anpil dega ap fèt Israel tou lide mwen panse se petèt pou gon kote k rive menm alye Etazini yo pral di ep papa non non non ou trè lwen ou menm sa kap pase a la a se nou kap viktim Bon, desideman, ann fè yon kanpe. Nou pa vle ke ou mete baz lakay nou ankò paske pou Iran ka sispann bonbade nou, ann fè yon rilaks. Mwen gen enpresyon sa.